Bonjour ak tout l moun, tout zanmi m yo, tout fanatik mwen yo, tout moun kap gade video yo e lè yo fin gade video yo, yo pataje video yo lè mwen poste yo sou chanèl la. Mwen di yon gran mèsi avèk tout moun sa yo. Jodi a Mirlot de Saveur Tradisyon Kreyòl mennen yon nouvo video pou nou. Ki video li ye? Se yon video kote ou pwal wè gen moun ki pa genyen ki ta renmen genyen

Jodi an nou jwenn yon moun ki gen ti tete pral ogmante l, nou jwenn yon moun ki gen ti bounda li pral mete bounda sou li, men aprè gen chòk an retou, gen konsekans a peye. Lè w pral fè yon bagay pou fè moun wè, ebyen lè w konnen se moun w ap fè wè, se tèt ou sèlman k ap gade w. Alò, mwen pral montre nou yon ti videyo, eksplike nou yon ti videyo, nou pral swiv li atantivman pou nou wè ki sa ki genyen lè yon moun ap chèche ankò plis e tandi ke gen youn ki pa genyen ditou ki ta renmen jwenn. Swiv videyo sa avèk mwen kote mwen pral eksplike nou. A toutalè.

Malerezman poko gen trètman pou maladi sa. Moun ki gen kò sa yo, yo rele yo bodybuilders. Yo itilize de plis an plis de sibstans danjere e inegal pou yo ka genyen sa yo rele yon kò pafè. Men aprè yon sèten tan yo pral rankontre sa yo rele pwoblèm nan.

E lè sa li te gen 25 an. Doktè anonse l yo pral anpite yon bra l. Lè li vin pran konsyans tout risk li te konn ap pran pou fè bra l yo gonfle, li vin deside arete. Erezman pou li ekip medikal yo retire vèn nan san yo pa anpite bra l. Depi lè sa, li repran la miskilasyon san itilize de la dwòg. Nou gen Gordon Campbell, yon lè li rete, li pwanyade fiyanse l paske li te mande l kite, yo te mete l fè 27 an prizon aprè li fin tiye fiyanse a. Ki sa ki te fè l fè sa? Li te sou lanpriz yon dwòg yo rele steroik, se yon dwòg trè pwisan koni kay kiltiris yo. Gen anpil mò ki fèt akoz de pwodui chimik sa yo konn achte nan mache nwa. Nou gen Terry Harris, 7 bodybuilders desede 48 è apre yon konpetisyon li te fin fè nan yon jimnaz a Dallas. Li te vle pwouve gason yo ke se pa yo menm sèlman ki ka pran dwòg pou yo gen gwo misk.

Menm medsen ki te. Otopsi la, se pou la premyè fwa yo wè jan de bakteri sa yo nan kò yon èt imen. Mezanmi, nou imajine nou, lè Jezikri fè aparisyon l sou tè sa valè moun k ap pèdi. Yo p ap sèlman pèdi espirityèlman non, men y ap pèdi fizikman osi. Ou ka konprann moun nan ka gen yon ti pwoblèm somèy, mank de somèy, l al kot doktè an, epi doktè an ba l de twa konprime li bwè pou l dòmi. Men, pou moun nan al kay doktè an pou fè l enjekte yon seri de piki ranpli de bakteri ladan li pou gonfle venn li pou l vin gwo, Dim lè Jezi vini kòman lap fè rekonèt moun sa papal te kreye a men non li pap ka konnen li pap ka konnenl mezanmi rete konsa pa chanje pa pran grenn pou nou vin gwo rete jan Bondye te kreye nou paske nou pa konnen demen kisa sa ka tounen pou nou. Nou ka pran ti grenn pou nou dòmi, nou ka pran ti grenn si nou fatige doktè a preskri nou, men se yon bagay ki preskri nou pa yon doktè, se yon bagay ki toutafè nòmal avèk kò a. Men se pa yon bagay ki ekstraòdinè ki pou al leve plis ankò pwoblèm nan nou menm. Pa fè sa nou pa dwe fè avèk kò nou paske Bondye te kreye kò nou sen, lè l tounen li bezwen jwenn ni jan li te kreye l la. Se te ti videyo sa Mirlande te gen pou nou, pa bliye pataje videyo avèk zanmi nou, fanmi nou pou m ka gen plis ankourajman pou m mete lòt videyo sou chanèl la ok bizou a byento.